tps pou ale ver green card li pa konsa li pa konsa e se sa e mte kontan lè jij la mdi mete pou yo jij paske li di ou non moun nan gen dwa gen 15 20 tan an di ou pa an di pa egzanp e se sa juge lan te di li di ok si moun so poul gen rezidans lan eske pa egzanp nou konnen ke yonn nan fason an fòl gon fanmi e sil pa gen madanm li pa gen pitit anyen kòman yo pwal fè ranpli pou rezidans pou li menm eske sa vle di ke li bezwen kouri al voltije al marye eske w konprann. E sil pwal maye fòl make sure ke li jwenn yon bon boubout ke tout bon vre poul kapab maye. So agiman sa pa fè sans ke yo gen tan pou yo ta now si se yon moun petèt ki genyen ki vle di ke lè w gen ti piyè sa pran yon nonb de tan ou ka jwenn rezidans epi w chita w pa fè anyen m panse agiman sa tap fè sans men m panse li itilize inyorans poul kapab fè je pete di konsa ke you know moun yo ta sipoze fè yon bagay but jij lan te kla you know te mete l like ee se pa konsa bagay yo ye. li klase ni but yon lòt bagay ke li pouse a li menm am sè ke tout sa yo ke nou ap pale am you know kondisyon peyi an e se sa jij lan di tou li di si ke nou vle klè avèk tèt pa nou ke nou kapab konprann li di pa gen okenn moun Okenn moun ki gen sans, pa gen okenn moun ki gen sans ki kapab vrèman panse ke Ayiti nan pozisyon ki an sekirite ke pèp la ka retounen. Li di pa gen okenn, sa se jij lan wi, li di pa gen okenn moun. rezonab ki kapab fè yon bagay sa yo ki non paske se pa al anpil yap bay yo konnen sa e jij la ap chache pou l wè si l te kapab di sa li di wèl you know sa depan de you know jan moun yo gade li ou byen kote ke moun nan gen pou l ale paske pou yo menm ke petèt menm si moun yo pa ka tounen pòwprens gen lòt kote ki ka tounen bòt sa te deja klè so yon bagay ki ekstrèmeman klè ankò. sè ke kondisyon peyi an Ayiti se pa sèl baz lan. Sonje mwen te di nou yè, gen de baz, de rezon ke yo bay pou yo kapab fèmen tps. Premyèman, sè ke peyi an li safe, li an sekirite, ke ou kapab retounen an Ayiti. Dezyèmman, sè ke li pa nan enterè nasyonal, li pa nan enterè peyi isi Ozetazini pou yo bay tps a Ayiti. Sa se dezyèm nan. So, pou premye pati an, nou gen dwa petè di nou genyen pati sa. Men, pati sa, sonje, li yo gen de rezon. So, si premye a pa bon, depi yo jwenn fòs sou dezyèm nan, then nou gen dwa pa genyen fòs pou nou kanpe, pou nou genyen batay la. Ok? So, sou dezyèm pati an, se sa ke. Ke lalwa rive nan pati pwosedi yo. Kote ke mwen te deja pale nou deja. Se yon ajans gouvèneman ki fè yon aksyon. Kote lalwa di ke li gen diskresyon pou fè aksyon sa yo. Si ke la lwa di tèl ajans mwen baw dwa pou gouvène agency ou òganizasyon ou pou gouvène l jan w vle pou kapab fè pou di pou fè sa w vle si m baw dwa sa den konya la lè ke ou vin aji m pa kapab di w pa ka aji konsa. M pa kapab kenbe men w pou m ap di w fè sa, fè sa, paske m deja ba w libète a pou w aji. Se tankou yon, se tankou yon, yon manman ki gen yon timoun, timoun nan gentan gran, li gen 21 nan, ou deja di timoun nan granmoun menm jan avè w, ke li gen dwa si l vle pou l al, pou l al kondwi, l al wè yon zanmi, si l vle dòmi deyò, l ka dòmi deyò. Kounya la, si l deside l al dòmi deyò, ou pa ka di, woy, woy, woy, se ou ki te ba l dwa. So deske yo bal dwa a se la ki pwoblèm nan e se la ke kle dosye tps lan kanpe.
Se la l ye. Paske DHS se gouvènman. gouvèneman ki bal dwa l gen pouvwa ki gen kè ou vote moun ki kapab pase otomatikman ou mete l kote li ye a la a se li ou te e konsa ou te vle l sa vle di l ap dirije jan ou te vle l la. Yes paske genyen sa ke yo rele stati ki te bay lan so pa egzanp Nou genyen kod ke kongrè, lè kongrè te deside an 1990 yo di konsa ke yo pwal lage yon stati pou eksplike ke yo kapab bay tps a nasyon pou kèk rezon. En se sa fè mwen te m enprime li, mwen li li e se ladan l ke yo te chita fè anpil agiman jodi an. E mwen te renmen avoka pou tps nou an, Kote gen de agiman ke li fè, li vle montre ke humm, se pa konsa bagay lan li. E se sa fè ke nan zafè la lwa, si ke ou pa fin, paske lè w ap itilize yon stati, lè w ap itilize yon lwa ki ekri, ebyen ou oblije analize chak mo E sa fè anpil fwa you know yo di w on avoka pa just tande on bagay, ou analize chak mo paske chak mo gen yon bagay yo vle di e se konsa pou kapab klasifye li. So nan stati sa yo te rete anpil sou aksè pou yo kapab bay ti Ps pou yo kapab you know si petèt gen yon disaster you know si gen yon bagay ki pase so pwoblèm nan se pa si nou bezwen gen nouvo tps mwen te deja esplike nou sa deja de pati an se te plis nan pati nan pati 3 a kote ke li te esplike review ke yo bezwen fè a. E la te gen yon gwo agiman antre avoka pa nou an, avoka gouvèneman, anpil bèt te tonbe nan moman sa. So, lwa di konsa ke ou sipoze fè yon review, periodic review, ki vle di ke chak yon peryòd pou fè yon review. Pou w revize pou wè eske w ap bay ti pyès lan a nasyon an. So pou pou Ayiti, so ou sipoze fè review an. E ladan li, li di konsa ke gouvèneman ajan DHS sipoze revize kondisyon peyi an, foreign state lan, ke li te bay ti pyès lan, pou l ka detèmine eske kondisyon ke li te bay ti pyès lan toujou la, E si ke li toujou la, then pou li kapab bay enfòmasyon detèminasyon apre ke li fin revize sa yo, so pou li wè ki sa ke li ap fè. Lè li di pou revize li, avoka pa nou an vle esplike jij lan di, si bagay la la konsa, li klè kon dlo kokoye, li di w konsa ke Ou sipoze gon review epi lè wap fè review an li sipoze fè konsiltasyon ansanm avèk diferan ajans gouvènman ok and then li sipoze revize kondisyon peyi an so ki vle di li sipoze petèt kontakte avèk diferan agency petèt ansanm avèk you know sekretè deta petèt ansanm avèk lòt òganizasyon. So, yo ka di check, yo fè sa. Den dezyèm pati an di li sipoze revize kondisyon peyi an pou l wè èske l toujou an efè paske sa nou bezwen montre se ke si nou konprann li jan l li ye la konsa a, den si y ap revize kondisyon peyi an Ayiti jan l ye a, nou konnen ke kondisyon peyi nou pa bon, ebyen nou kapab di ke DHS, Sekretè a pat fè review an jan li ta sipoze fè a, se agiman sa ke avoka pa nou an vle fè. Men, jij lan osi di, men, lè yo di pou fè review an, ou pa ka sèlman ap pale revize de kondisyon peyi an. Paske even nan. designation nan tou even nan pati pou mande ke ou ka itilize agiman enterè nasyonal lan. Paske chonje mwen di w, si se pou kondisyon peyi Ayiti nou pran yo, men kondisyon peyi an Ayiti an li pa sèlman ase. So nou bezwen konnen ke Si vrèman national enterè ke yo ap pale de li an, eske yo abize diskresyon, eske sekretè deta a abize diskresyon ni lè l ap fè detèminasyon sa? Paske sonje ke anba APA a se ki lwa pwosè, pwosedi an, um, de ak ke yo fè yo an, ki, ki te deja ki fè an, ki di ke lè yon ajans gouvèneman ap aji anba diskresyon pa li, ke ou pa kapab revize desizyon moun nan, paske li gen diskresyon pou fè l. Sèl lè ke nou ka